Bonjou ou ankò bonswa, sa pral depan nan lè wap gade video sa. Nou remèsye ou pou pasyans ou dèske ou toujou pran tan ou pou gade video yo. Jodi an nou vle pale de yon sijè, de ki sijè nap pale jodi an? Nou vle pale de lenpòtans.

Ki enpòtans resisite Kris nan lanmò, ou ankò leve vivan nan lanmò Jezi Kris la, ki enpòtans sa genyen avèk legliz jounen jodi a? Men si ou gen bib avèk nou, Ou ta dwe ouvri bib ou nan 1 Koretyen le chapitre 15 nou pral wè kèk bagay an palan de la rezireksyon de Jezi Kri. Kisa n vle fè w konprann nou pral wè ki enpòtans leve Jezi nan lanmò a genyen pou nou menm kretyen Premye enpòtans ok Premye enpòtans Leve Jezi nan lanmò a genyen pou nou menm kretyen, yo di, I temwany limans puisans de Dye. Wè, soti Jezi nan lanmò a temwanye ke Jezi li menm gen, Dye li menm genyen yon puisans abso, absoli. Sa pwouve ke Dye li menm li se Dye vrèman. Ok. Anben, paske lè Jezi te konn ap pale avèk disip li yo, Jezi te souvan konn ap ba yo parabòl sa a. Ki sa Jezi te konn ap di yo? Jezi te konn ap di yo, Yon sèl jou tanp lan gen pou l kraze, men sou twa jou tanp lan gen pou l rekonstwi. Men disip yo pa t ka konprann sa. Ok. Egzakteman, Jezi t ap pale yo de lamò. Ok. De lamò pa l. Jezi t ap di, nan yon sèl jou, yo gen pou yo fini avèk li. Men sou twa jou, Kris gen pou l leve vivan. Se sa l t ap di. Men ki ka nou, jounen jodi, si Kris pa t resisite nan lanmò? Se sa k fè nou di, Anben, leve Jezi nan lanmò a gen yon gran enpòtans pou nou menm kretyen k ap viv jounen jodi a, pou nou menm k ap viv nan mond sa. Anben, leve Jezi nan lanmò gen yon gran enpò, gran enpòtans. Anben, se sa ke li di, premyèman, leve Jezi nan lanmò a, anben, sa rann ke pou pwouve ke Bondye li menm li gen yon pwisans ki fò anpil. E dezyèm bagay nou pral wè kote ke nou pral di, anben, anben sòti Jezi nan lanmò a, kisa l fè pou nou ankò? Li di, anben, li fè kwè ke nan rezireksyon. Il fait croire dans la résurrection. Sòti Jezi nan lanmò a fè ke tout moun kwè ke lè ou mouri, ou gen pou w resisi, resisite. Depi w mache selon sa ke lapawòl de Dye di, anben l di, lè mò an Kris resisitwon an premye, answi nou lè vivan sewon transfò, transfòme. Se sa l di. Piske Jezi te leve sòti nan lanmò, nou menm k ap swiv Jezi Kris, anben nou espere yon jou tou lè n mouri, nou gen pou n leve vi, leve vivan paske l di, nou gen pou n gen yon nou. Fèl kwè. Nou gen pou n gen yon kò gloriye. Se sa li di ke, anben, soti Jezi nan lanmò fè ke tout kretyen yo, anben, oblije kwè nan sa yo rele rezire, rezireksyon. Se enpòtans sa a, anben, sòti Jezi nan lanmò genyen pou nou menm lè kretyen. E sòti Jezi nan lanmò fè ke tout moun, tout moun, anben, Nan men tout kretyen kwè nan bon, nan Bondye. Ya. Se sa k fè nan 1 Koretyen 15 le vèsè 55, anben ou pral wè apot Pòl pral pale, anben kote ke Jezi li menm, anben pral di, avèk lamò Ooh mort ou wè sa viktwa. Konbyen moun kap di pawòl sa maten an? Konbyen moun ki espere ke yo gen yon lè pou yap di lamò kote viktwa w la kote batay ou genyen an ok enben se sa jezi aprè jezi fin leve sòti nan kavo a jezi ap di avèk lamò oo lamò ou wè ta viktwa ou wè ton egi ou wè ton egiyon Kote pouvwa w te genyen, kote pwisans ke w te genyen an, epi w pa t ka enpeche m enpeche m leve? Se sa, nou menm kretyen, nou gen pouvwa sou lamò. Se sa k fè apot Pòl ale pi lwen l di, anben, pou nou lè kretyen, lamò sèten gen. Konprann? Sa vle di, apot Pòl di pou kretyen yo, lanmò se yon gen, pou w genyen ilfo ke w mouri. Se sa apot Pòl di. La nou t ap pale de enpòtans, enpòtans la rezirèksyon de Jezi Kri. Nou pral wè kote ke apot Pòl ap esplike nan 1 Koretyen le chapitre 15, apot Pòl ap esplike enpòtans la rezirèksyon de Jezi Kri. Li di sèten an Li di sèten an Koren ne kwa pa dan la rezireksyon dè mò e dan se chapit Pòl dòn sis konsekans dezastrez si l na pa rezireksyon. Tande sa k ap di a. Pòl ap esplike Pòl di a Korent ok Pòl di a Korent gen anpil moun ki pa kwè nan sa yo rele rezireksyon an. Nan fè yo di w lè moun nan mouri li gen pou l leve vivan ankò, anben nan pe nan Korent, anben nan Korent gen anpil moun ki pa kwè nan pawòl sa. Ok? Anben Pòl pral esplike nan chapit 15 sa nan 1 Korentyen chapit 15, li pral bay 6 grand konsekans, li pral bay 6 konsekans si Kris pa t leve sòti nan lanmò Ki jan nou menm kretyen nou te ka ye? Ann tande sis konsekans apot Pòl pral bay si Kris li menm pa t leve sòti vivan nan lanmò. Premyeman, apot Pòl di ke, Premyeman, si Kris pa t sòti vivan nan lanmò, la predikasyon, la predikasyon di Kris n'aurait pas de sens. Premyeman, si Jezi Kris pa t leve sòti nan lanmò frè m sè m yo, levanjil pa t ap gen sans. Amèn, amèn, amèn, amèn. Preche yon moun, di l ke li gen pou l leve vivan sòti nan lanmò pa t ap gen sans. Kòman n t ap parèt devan yon moun pou n preche l levanjil? Pou n wè Jezi Kris t ap anonse ke tanp lan gen pou l kraze, sou twa jou l gen pou l leve vivan, anben l gen pou l rekonstri, men ki sa k pase pou w wè Jezi Kris mouri l pa ta ka releve? Kòman w ta pral preche moun levanjil? Men non, Jezi Kris resisite, se sa k fè nou menm lè kretyen, anben nou kwayon dan la rezirè, dans la résurrection. Tou se ki ne kwa pa dan la rezireksyon se son dè zantikrist. Ya, klèman. Depi yon moun pa ka kwè ke Jezi te mouri, e sou twa jou l leve vivan pami mò yo, ou se yon antikris. Depi ou pa dakò Jezi te yon nonm menm jan mwen menm avèk ou sou tè a, ok, an chè e an nòs, anben ou se yon antikris. Se sa apot Pòl vle esplike nan liv, anben nan liv 1 Koretyen le chapitre 15, anben l di premye, premyèman kon premye konsekans si Jezi pa t sòti nan lanmò ki nou te ka gen, se levanjil pa t ap gen sans. Dezyèmman li di lafwa dan le Kris serè initil. Li di si Kris pa t sòti vivan nan lanmò, mete konfyan mete konfyans ou nan Kris, Mete lafwa w nan Jezi Kris se t ap yon lafwa ini, initil. Viv levan, viv levanjil. Viv la rezire, la rezireksyon. Apot Pòl di, Mete lafwa w nan Jezi se t ap yon, se t ap yon bagay ini, initil. Men erezman Dye, erezman Jezi Kris li menm resisite nan la,

Tout moun kap preche levanjil, tout moun kap bay levanjil, tout moun sa yo se tap yon mantè moun sa yo tap ye, moun sa yo pa tap ka bay oken verite. Yo tap konsidere moun sa yo kòm pi gwo mantè. Si Kris pat sòti nan lanmò paske l te di l, li te di l, li te anonse l, tanp lan gen pou l kraze yon sèl jou, men sou twa jou tanp lan gen pou l rekonstwi. Jezi Kris t ap pale egzakteman de lamò l. Nan yon sèl jou, y ap fè fen l, men sou twa jou, l ap leve vivan pami mò yo. Se sa k fè l di nou menm k ap suiv Jezi Kris, Nou gen pou nou genyen yon nouvo kò gloriye. Nou gen pou n gen yon nouvo kò. Glorieux. E katriyèm bagay Apot Pòl di, katriyèm bagay Apot Pòl konsidere kòm konsekans si Kris pa t sòti nan lanmò, pa t leve vivan nan lanmò, ki t ap fè enpak sou Legliz jounen jodi a, ki sa l ye? L di, Se ne serè rachte du peche. Pa gen moun ki t ap ka di yo sòti anba peche. Pa gen moun ki t ap ka preche moun di ke, di ke Jezi Kris te vin mouri pou peche limanite. Ya, ki sa sa t ap gade moun nan? Si Jezi Kris pa t leve sòti vivan nan lanmò, anben pa t ap gen moun ki t ap ka preche moun levanjil, di moun ke Jezi Kris te vin mouri pou limanite pou notre peche. E senkyèm bagay Apot Pòl di nan 1 Koretyen le chapitre 15, Apot Pòl pral di nan pawòl li, Apot Pòl pral konsidere senkyèm bagay kòm konsekans Si Kris pa t sòti vivan nan lanmò, men ki men ki konsekans wòl t ap ye? Senkyèm senkyèm konsekans la l di, Se tou lèzansyen kwayan orè peri. Tout moun ki te ansyen yo, ki te mete konfyans yo nan Jezi, tout moun sa yo yo t ape peri, paske yo t ap gen yon konfyans ini. Initil. Maten an, m pa konnen si ou mete nan tèt ou ou gen yon konfyans initil. Yon moun ki konfye l nan Jezi, l konfye l sou yon moun ki la avè l pou tout tan. Ok. Paske Jezi Kris genyen batay la. Nan 1 Korentyen 15, se sa l di, le vèsè 55, li di, O mò, ou wè ta viktwa? Ou wè ton negiyon? E l fin leve vivan epi l kanpe l di mò, Kote viktwa ou te genyen an? Kote viktwa ou genyen an? Hein? Hein? Ou te di, kote batay la? Ou te di m pa ka leve. Enben, Jezi Kris resisite de lamò. E sizyèm bagay apot Pòl pral.